Bonjou tout zanmi yo kouman nou ye kouman sante a ye m espere ke nou anfòm an nou gade sa nap wè nan atelye a le travay ki te fèt deja e waw bèl ti flè sa se bagay ki te fèt nan atelye a deja janm di nou an de bagay ke nou kapab fè lakay nou san nou pa depanse lajan enben jodi a la nou pral prepare yon ti anivèsè yon anivèsè ki pa dwe koute w okenn kòb. ki pa dwe oekoute w anyen lè w ap sèlman itilize sa w gen bò kote w pou w prepare ti anivèsè w. Jodi a, tout moun toujou konnen prepare yon anivèsè se de bagay grandyoz, se gwo bagay tout moun pral depanse. Mwen menm pral montre w kòman pou w prepare ti afè w san aske ou pa depanse lajan, ou ka ekri l avèk non w, ou ka ekri tout sa w vle e neyanmwen w itilize sa ki bò kote w. Map fè yon H, se yon H map trase nan Happy Birthday toujou kòmanse pa H sa se premye lèt ki kòmanse enben se mwen menm se li map koupe avan map koupe yon H m konnen nou depi yo pale nou de koupe se de koupe katon dayè nou pral fè anpil nou pral fini pa abitye avèk mo sa paske m pral pote anpil lòt videyo tankou m kòmanse fè deja epi nou pral kapab travay moun. Ash mwen an fin fèt. Nou pral gade koman ash la fin dekoupe nan katon an e m fè yon bèl ash ki pral make Happy Birthday. Donk mwen menm m deside fè afè m an anglè, ou menm ou ka fè l an fransè, an kreyòl, jan w vle w granmoun, tou kòm mwen m granmoun. Ou ka fèl menm jan avèm jan ou vle men sèlman swiv egzanp mwen an. M itilize yon wòb sa wap gade sa son wòb e twal jòn abriko sa son wòb ki m genyen ke m pa mete epi se avèl m pral kouvri tout lèt yo m fin fè yo H m pral kouvri B m pral kouvri P m pral kouvri tout lòt lèt m fè yo se avèk menm twal sa mwen pral kouvri lèt yo. E donk tout moun ki poko abone avek kanal mwen an toujou fè sa patajel bay lot zanmi paske mal toujou vini avek anpil lot video pou montre w koman pou transfome de bagay ki bo kote w san w pa jete yo e ki pral fè bel bagay nan zye w e nan zye tout moun ki bo kote w sitou nan sosyete a donk mwen fin kole e ash lan nan twal lan. Donk mwen menm itilize yon kòl cho, ou menm ou ka itilize nenpòt sa w vle, nenpòt kou jan de kòl ou vle, neyanmwen ke li kole, ou bezwen pou l kole sèlman. Depi l kole, ou granmoun baton. Mwen menm itilize kòl cho m, paske mwen m granmoun, m fè sa m vle, donk m kole avèk kòl cho. Kounye a ou menm ou ka itilize sa w vle. Ach mwen an fin fèt. Achwè an fin fèt, an palan de granmoun, e sa m vle di w, sa vle di pou montre w ke pa gen anyen de maji nan sa, e ou ka itilize nenpòt kòl, pa vin di konsa ou wè m te kole a kòl sa, kote w pral jwenn kòl sa pou kole, enben ou ka itilize a nenpòt kòl, depi l ka kole. Enben, mwen fin fè ash lan. H lan fin prè, kounya la m depoze l. Sa vin fè ke tout lòt lèt yo tou, tout deja prè deja. Ou konprann? Tout lòt lèt yo, ou konnen tout moun konnen kouman Happy Birthday ye. Kounya m itilize yon bristòl. Bristòl la, se pou m fè yon ti flè, yon ti bouke pou m mete sou kote tablo a m ap fè a. Epi, m itilize yon bouchon galon avèk kreyon m epi m trase. Kounya la, m pral koupe l. E koupe bristòl la. Enben, se sa m ap fè, m ap koupe bristòl la. Donk, tout moun nou kapab wè, m koupe bristòl la nan fòm bouchon galon an. Ou ka pa itilize yon bouchon galon, ou ka itilize yon lòt bouchon, whatever, depi l ka ba w fòm ou bezwen an, yon fòm won. Wap bezwen esklav pou wè menm bouchon m koupe a, menm bouchon galon pou itilize l, si w pa gen galon lakay ou ka koupe l avèk nenpòt lòt bouchon, neyanmwen li ba w gwosè, fòm ke w bezwen an tou. Donk mwen menm m te itilize yon bouchon galon, ou menm ou ka itilize nenpòt lòt bagay depi lap ba w yon fòm won. Donk m fin koupe l, kounya la menm mwen pral montre w kisa m pral fè avè l. M vlope l, m vlope l, m annik amòti chak. 2 pwent yo, 2 ti ekstremite yo epi m peze l, wap wè m vire l tou won, epi kounya la map sèlman eske nou ka wè, m ajoute yon ti kòl sou kote a, epi m peze l lap vin banm yon fòm yon ti kònye ice cream, tout moun konnen kisa pou yon ice cream, yo konn mete l nan fòm yon ti kònye, epi wap wè men fòm nan. Se sa sèlman, pa gen anyen de mistik, se fasilman. E ou ka itilize yon papye, yon papye wouj jan m sèvi a, ou ka itilize nenpòt lòt, yon blan, whatever, jan w vle a, mwen m itilize yon wouj. Paske sonje m di w m granmoun, se sa m vle m fè. Donk vwala ki valè m fè, se kantite sa yo m fè pou m kapab fè ti bouke flè a. Kounye a m itilize yon lòt papye jòn abriko. Lòt papye jòn abriko a se jis pou n ka fè koleksyon koulè men ou te ka itilize nenpòt lòt koulè papye si w vle, jan m di a. Ak kisa m ap trase l? Se avèk yon glòs e m konn pase nan bouch mwen. Ki pa gen anyen de maji, tout sa se bagay ki lakay mwen, ki pa bay m achte yo tou lakay mwen. Men li, yon glòs, sa m konn annik pase nan bouch mwen, tout moun konn sa. Epi m koupe l nan fòm li. Wou ou granmoun ou gendwa itilize yon lòt bagay ou ka pa itilize glòs ou ka pa itilize sa m fè la men ou ka itilize yon lòt bagay depi ou jwenn fòm ou bezwen an pou l ba w yon ti fòm won e ke nou pral kapab ajiste l nan bouke flè a nou pral fè pou n mete sou kote tablo Happy Birthday lan. An nou gade ann kontinye gade ansanm avèm m fin dekoupe ti m fin dekoupe ti papye an kounye la menm m fè yon kantite paske son bèl ti kantite map bezwen menm fòm nan poum kapab ajiste sam bezwen fè a. Donk se janm di w la abòne avèk chanèl mwen an pataje videyo mwen chak semèn map toujou ba w yon videyo konsa pou m montre w kòman pou transfòme bagay lakay ou san w pa depanse yon pakèt lajan m koupe yon ti katon won ankò m ka koupe l m koupe l avèk yon fòm ki enpe pli gwo ke yon bouchon galon neanmwen li ban m fòm won an jan m bezwen an epi m pral kouvri l a menm rès bristòl m te genyen an Sa vle di se pa de bagay ke m te panse. M panse ke tout moun ap konprann, pa gen anyen de mistik, nou pral wè ti Happy Birthday mwen byen bèl san aske m pa depanse. Men sa m fè ak a ti katon won an m te dekoupe a. Ti bagay. Jòn abriko m te dekoupe avèk glòs lan, m pral kole l nan tèt ti kònye ke m te fè avèk papye a. Epi kounya la, lè m fini, m ap ajoute, m kole l nan bouch li, sa vle di pou m ka jwenn ti bote sa m bezwen, epi kounya m ajoute yon ti kòl nan pwent lan pou m ka jis ajiste l sou ti katon won m sot kouvri avèk rès listòl la. Pa gen mistik jiske la, pa gen ankenn anyen de maji jiske la. Kounya la, m itilize yon lòt katon, yon lòt mòso katon, m itilize yon lòt twal ble, ou menm ou ka itilize yon twal blan, ou ka itilize yon twal jòn, ou ka itilize yon twal vè, ou whatever koulè w vle, sa se ou granmoun, se sa m ap toujou di w, si mwen menm m granmoun, m itilize koulè sa. Ou menm tou ou ka fè menm jan avè m tou, itilize yon koulè w vle. Isifi ke w fè pti koleksyon an byen bèl. Enben, m al. Sou sa, m ap fè la, m ap annik kole twal ble a epi m ajiste tout lèt yo. Se jan m men li, se pou Tati m t ap fè l enben m mete Happy Birthday Aunty Fifa. Se pou matant mwen m t ap fè l, ti bouke flè a m kole l sou kote a epi m ajoute kèk ti branch ble jan m vle, ou menm ou ka ajoute branch roz whatever jan w vle epi m fè ti dekorasyon. Se te tout sa videyo jodi a te ye.